e.
Men mpap gen anyen non mèt kanpe. Ou pa gen pwoblèm wap gen anyen.
Papa ou konnen nou vin sou ou la bon ou konnen se yon sipriz li ye e gen de lè lap vin kote w nou konn di w nap vini ou konprann sa gen bon jodi a la nou gen sitwayen sa k devan nou la e ta renmen wè aksyon w ka fè m pa konnen sa wap fè ki jan de aksyon w ka fè si te la fi m ap soti m pa konnen sa w ka fè ou konprann men misye sèl bagay li ta renmen tande. aksyon ka fè. Ou konprann? E, onorab, e, sitwayen sa a bezwen wè yon jan de sèvis ou konn bay ak sa w ka bay. Ou konprann?
Eyy! Eyy! Se bon, se bon, se bon, se bon.
Pase dou m, w ap wè l make kontra a avèk lesifè. Ou konprann? Sa se lajan. Lè moun nan vin pran lajan l li menm, sa se malèt lajan moun sa ki pran an. Moun ki deyò a la, wi, ki gentan fin plen. Fin plen malèt li la, ou konprann? Ou wè? Sa yo se bon bon lajan. Bon bon bagay bon bagay wè.
Ipsi isit la la i i pran wè i pran 50 doum sa e doum lajan sa men li. Ou vin milyonè ou vin lè bòlèt la soti ou rete konsa yon pitit ka tonbe yon frè ka tonbe yon sè ka tonbe ou konprann. Big up tout moun kòman nou ye sa kap fèt se Charlene depi Haitian Star Magazine e jan nou ka konstate jodia la yon show surprise e nou tout se ayisyen. Nou konnen e kisa Nou gen lakay nou Nou konnen vodou a e depi w se ayisyen ou gen dwa legliz ou gen dwa pa legliz whatever komsi pati w fè a ou pa ka inyore egzistans pati sa sa fè lontan m ap goumen pou m pote on show konsa pou nou e pou m vini koman yo rele yo rele sa yo peristil pou m vini nan on peristil e pou m pale avèk on ougan pou l eksplike nou koman e metye sa li menm li fonksyone. Kisa ki genyen ladann. Jodia la son plezi pou mwen m avek e m bliye non an. Kanol.
Ongan kanol. M avek ongan kanol.
Kibò w soti ayiti? Mwen m se nèg Sen Michel de Latalay m soti katriyèm seksyon lalomas. Mèsi paske w aksepte pou nou vini nan Badji a la ou te ouvè pou nou pou nou vin fè ti pale a pou nou vin aprann konnen kòman sa fonksyone isi a. E avan nou kòmanse banm kite w fin prezante w nèt pou moun yo. Wi mwen m se bòkò kanòl nèg se michel de la talay e m soti katriyèm seksyon lalomas konprann m ap viv nan repiblik dominiken m travay sou domèn ongan. Sen michel kote gen anpil kleren e m konn frape kleren lotbò a rèd depi kilè w ongan? Bon m ongan m gen m gen 17 ane nan ongan m gen 43 ane sou tèt mwen m gen 17 ane m ap travay nan bòkò a. Avan n antre nan plis detay ban m mande w kòman w fè vin on kan? Èske kòmsi e se depi w piti paske m konn tande yo di se reklame yo reklame moun yo oubyen dèfwa tou gen de moun se yo menm ki ki vle ougan yo chwazi y al chèche pou yo ougan? Bon ongan e pa pou di ou vle ongan ou chwazi ongan paske ongan ou pa ka leve konsa ou ongan ou pa ka al achte ongan ou konprann mwen menm m leve m jwenn gran papa m se te gwo ongan l te nan lalomas la ou konprann. Gran papa m vin mouri, papa m vin rete gran pè priyè, papa m pa bòkò non pero li plis ke yon bòkò paske yon pè priyè kenpòt badji wap moute se pè priyè a ki pou fè tout bagay sa yo pou ou konprann, bon sa vi ke m vin rete m vin yo reklamem pou m fè bòkò ou konprann, sa soti nan bitasyon m nan nesans papa m, sot nan gran papa m vin nan papa m e vin nan mwen menm ou konprann, sa w konnen se sa m vle fè a. Ou kòmanse travay isit oubyen depi Ayiti ou te kòmanse ap travay? Bon, m te kòmanse travay Ayiti, konprann, apre m vin estale m isit, yo mande pou mwen isit, m vin ap vini fè ale retou, fè ale retou, bon m vin estale m isit, konprann, men gen de lè tou gen te gen travay m al fè, m al Ayiti, epi men se isit m estale, ou konprann. Ok.
E m tande pale de ou, e sa k fè se la a m chwazi vini, e lè m vin la a vre, M wè malgre kòmsi moun yo konn gen yon vye konsepsyon de bagay bòkò men lè m vin la m wè se bagay bèl bagay nèt e m felisite w pou sa tou e yo pale m de kalite travay ou fè isi a e sa fè m vini pou nou pou nou kòmsi konnen plis ki jan de travay ou abitye fè la. Bon kòman m te ka di mwen m fè tout jan de travay ou konprann sa se depan de kliyan tou depan de ou menm sa w bezwen se li m fè ou konprann bon. Ki fè m pa ka di nou fè tout travay nèt paske si yon moun mouri depi l deja nan sèkèy nou pa ka leve l sa se travay Bondye ou konprann men travay fi a gason gason a ale m fè l vini e jwenn madanm li fanm lan ale m fè l vini m fè tout kalite travay e travay sakrifis e lajan pou lajan m prepare loto bòlèt la tou kèlkeswa peyi ou te ye nou gen fason nou menm pou nou kapab travay a distans pou nou kapab enbi a travay nan kèlkeswa peyi ou te ye ou konprann se sa nou fè. O sa vle di menm si m etazini wadèvè kote m ye la depi m annik. Tchie kola, m rele w, w ap ka fè travay mwen mwen nòmal. Mwen p ap gen pwoblèm avè w, ou konprann, sa se depan de ou. Bon, la nou gen moun ki sot Ozetazini la, ki vin eseye vwa travay, ou konprann. Ki travay m pa ka fè si m lotbò a, pa egzanp, fò m vini menm? Bon, wi, gen yon milye travay la rive, depan de travay la, ou konprann, depan de kondisyon, ou konprann, paske pou w fè yon travay, pou enbi yon travay Ozetazini, li gen anpil entèpelasyon pou w fè, ou konprann, e li gen rèn lanmè, tout lwa, ou konprann, lwa. Agwe, ou konprann, gen de lè ou entèpele Agwe, li pa voye travay la ale, bon, se ou sètoblije ou menm mèt travay la, fò ou vini nan natal la pou w kapab vin reyalize travay la, ou konprann. Men si nou gen posiblite pou nou voye lòt bò tou, ou pa bezwen vini, nou, e menm, e menm kout bra, ou konprann, se konsa nou sèvi. Èske kòmsi tout espri w ap fonksyone isi yo, se espri ou soti Ayiti avè yo, oubyen gen de, gen de lòt se isi a ou jwenn yo, e isi a ou pran yo? Tout lwa m se Ayiti li soti, ou konprann, tout lwa m se Ayiti, men, men mètrès Badji a menm li rele Danbala, e sa k fè w wè seremoni sa a ki fèt, e an koulèv ou konprann an palan de danbala son lwa afriken liye ou konprann e sak fè mwen gen tout bagay sa yo sou mwen son lwa ki soti nan ijeyen nijeyen afriken ou konprann e tout espri gen yon fason yo tèpelel gen fason pou pou travay gen fason yo desann tou ou konprann chak espri nan radya gon travay yo fè ou konprann e sa se yon bagay ki gen anpil pakou tou chak pakou ki gen yon travay ou fè la la kote m ye la se yon travay m fè ou konprann e gen pakou andedan tou ki fè anpil travay anpil bagay ou konprann A vle di nenpòt tip de maladi m ta pran la, si m vin la, nòmal m ap jwenn solisyon. Depi se maladi mistik li ye, ou p ap gen pwoblèm. N ap trete w. Ou konprann? Si te maladi Bondye, bon, ou konn Bondye pi fò, bon, sa nou pètèt sou konn Bondye. Men depi se maladi mistik li ye, nou p ap gen pwoblèm, n ap trete w. Talè ou pale, ou di ou konn bay boul bòlèt tou. M konn tande moun yo ap pale de kesyon boul bòlèt la, yo di lè w vin kay yon bòkò ou pran yon, ou pran yon boul bòlèt, se kòmsi se yon kontra sou vi w. Kòman ou bay boul yo? Non sa se depan ou konprann, gen moun ki vin la ki vin pran boul bòlèt la kontra sou vil tou, li vin bay yon fanmiy pou boul bòlèt ou konprann, men ou ka vini ou fè yon kontra avè dyab la, ou fè yon demann, dyab la rale yon boul bòlèt ba ou, lajan pou lajan, lè boul la soti nan menm lajan ou genyen an ou vin peye dyab la, ou konprann, se konsa. Men gen moun tou ki pa gen pwoblèm, li pran, li gen kran, li pran kontra sakrifis, ou konprann, ou fin milyonè ou fin, lè bòlèt la soti, ou rete konsa yon pitit ka tonbe, yon frè ka tonbe, yon sè ka tonbe, ou konprann. Èske si yon moun ap vin ba yon fanmiy li pa ka chwazi kiyès lap bay? Bon, kouman m te ka di ou. Ou ka chwazi kiyès pou w ba li. Ou konprann? Men, pou w ba yon moun nan dyab la, fò moun lan te fò w. Fò gen yon rezon fò w ba li. Ou pa ka leve konsa pou w vin vann yon moun. Dyab la p ap resevwa l nan men w. Ou konprann? Anben, m konprann bagay yo mal, paske m konn tande moun y ap di yo, wi m bay entèl nan dyab. M panse se kòmsi moun nan mèt pa fè w anyen, ou ka annik vin ou bay li. Non, li pa konsa, li pa konsa. Si yon bòkò di w konsa, ou ka bay kenpòt moun nan dyab, se manti. Ou konprann? Fò m fò w yon bagay pou w ka vann mwen nan dyab. Ou konprann? Dyab la li menm, lè w vin devan dyab la, dyab la ap tire balans pri l wè kisa w fè. Ou konprann? Si w pa fè. Dyab la, si w bezwen lajan tou dyab la ap ba w lajan, men ou menm ki vin vann nan se ou k ap pase. Ou pa konprann? E konsa l ye wi. Konbyen ane ou gen la a? Bon la m gen 9 ane la nan natal sa la m ap travay. Ou pa janm gen pwoblèm avèk moun, tout bagay ou fè toujou soti nòmal? Pa gen anyen, m fè tout afè m nòmal. Depi ou travay byen ou konn sa gen tout bagay rete nòmal. E konsa m travay, ou konprann. 9 ane m pa janm souke, m fè tout kalite travay, bon m toujou rete la m ap bay sèvis, ou konprann. M pa wont ou pou ap site non moun non men ki tip de moun ki vin travay lakay ou eske gen politisyen, atis. M fè gen tout koulè moun. Tout koulè moun atis, politisyen, doktè, tout koulè moun. Bon menm ongan parèy mwen vin pran pwen isit la. Ou konprann? Ou konprann? Pask sa son tanp li ye. Se pou w pa deyè w ap wè l yo tou tanp nan ba la. Ou konprann? An palan de tanp e se la tout. Sa a di son soukoussal, son sikisal, ou konprann? Tout ti piti yo vin la nan tanp la. Ou konprann? Se konsa nou sèvi. M panse fò nou fò nou al vizite wi paske m wè gen anpil bagay la fò m fè moun yo wè e fò n fè yon ti antre anndan men fè yon ti pale m de sa ki la yo avan avan nou vire al lòt kote e fè yon ti pale m sa kiyès ki pi ki pi pwisan la. Bon kòman m te ka di w m pa di a gen anpil pakou e gen de pakou andedan la ki pwisan anpil ou konprann sa gen ki trè danjere tou paske

Si gon bagay ki pa renmen la, lan trap begle la, tout moun se kite lin nan pou li, èy lotbò, ou konn, sa son dyab, si w gen yon moun ki mouri tou, se lè w rele l, kenpòt bagay, pa gen pwoblèm. Ok, sa a konn pale la nòmal. Li pale nòmal, gen de travay ou sot fè la, ou fin fande dan la, se la pou vini pou vin pran repons devan dyab sa, li k pou di w me sa pou fè, me sa pou fè, me kijan pou mache, me kijan pou fonksyone ak kenpòt pwen ou pran bò isi a la. Bon, ok, m pa vle kouri la, ou mèt mete l la, mete l la, mete l la. Fon fon palem de bel madam sa. M pa konnen m ka m ka pale m ka poze kesyon sou nenpòt bagay mwen la? Pa gen pwoblèm ou ka poze kesyon. Bon la son m di w sa sa son djab li ye ben la li menm se nou fè travay timoun nou benyen timoun ou konprann si timoun nan malad se la nou trete l ou konprann sa se moun e gason ki vin mare fanm se la nou fè l la ou konprann e sa son. La m wè gen dokiman la vrèman gen kilòt e bagay sa vle di se an ok gason k mare. Mare fanm ou konprann.
E travay sa nou fè la sèlman. Oh depi nèg lan li vin a kilòt la la fanm nan mare nòmal.
Non ou ka vini avon lòt bagay ki se pa kilòt la tou men si te pòt touni la se kilòt la ou ka jwenn ou vin a kilòt la ou konprann nou pa gen problèm se konsa nou travay eeh. Sa
e.
Ou pa fè m kesyon sou sa la li menm se la li menm son djab ki la djab sa rele gran bra ou konprann e sak djab sa nou envi a travay nan lòt peyi son myèl son desi myèl ki la ki desann. Oh non nou pral ladann nou pral ladann fò n al wè l e e kwa yo fon ti pale m de kwa sa. Non kwa yo konn byen palan de kwa se se bawon ou konprann se bawon pase. Map swiv e kamera sa m ka wè. Ka gen tèt kamera pou nou ka wè plis byen. Ok kwa depi se badjou gen fò gen kwa ou konprann paske kwa se bawon paske ou travay ak bawon ou konprann ou travay avè zonbi ou konprann paske zonbi sa yo mache se nan kwa yo mache ou konprann si ou pa gen kwa ou pap ka entèpele bawon ou pap ka entèpele zonbi ou konprann e sak fè tout badjou parèt li gen kwa ladanl ou konprann ya.